nan kapital peyi a li pral santral batay la 18 novanm k ap vini la a. Apre sa, apre sa, nou konnen, pèp ayisyen, nou konnen, lekòl ki fèmen yo, se Ariel Henry ki fèmen l. Ariel Henry, on kretyen w ye Ariel Henry, on kretyen w ye Ariel Henry, lè w gade Ariel Henry, Moun ki malad pa ka jwenn medikaman. Anpil moun al nan lopital, lopital fèmen. Machin pa ka ale nan pwovens pou al chèche manje pou malere. Lè w gade, paran yo fin prepare pou voye timoun lekòl, Ariel Henry kòz lekòl fèmen. Mezanmi! M tande moun Senmakdi, e pa gran piblik la non, kèk notab Senmakdi yo pral ouvè lekòl. Bon, lè ouvè lekòl la, on kous moto pral koute 300 goud ale, 300 goud tounen pou on timoun lekòl. Si on paran gen 2 timoun nan 2 lekòl diferan, l ap pral peye Plis ke mil goud. Nan ka sa a, menm lè ou di lekòl ouvè, kote paran yo pa jwenn kòb pou peye lekòl nan moman sa a. Si pa gen yon gouvènman de tranzisyon ki vini pou ede paran yo pou bese gaz la, nou, moun k ap tande m, ka tps la, depi l monte, fòk gaz la bese. E m bay tèt mwen manda. Pou mal pale avek Venezyela pou pep ayisyen an pou n desann gaz la. Pep ayisyen tande byen map lanse apel sa bay tout 4 kwen peyi a nou lanse apel lan bay lwès nan kè potoprens bay delma bay site soley bay kwadeboukè bay akayè bay kabarè. E nou lanse apèl la tou bay Petyonvil, bay Kafou, bay nan tout kat kwen peyi an e nou konnen byen kon se 2 zòn ki kenbe mobilizasyon an. Lè w pran zòn Tigwav, Grangwav, Leyogàn, nou di yo Kenbe mobilizasyon an. Lè w pran Jeremi, lè w pran Okay, ou pran Miragwàn, ou pran Jakmèl e tout kat kwen peyi a. Nou mande tout kat kwen peyi an ke Nòdès, Nò, Nòdès e pa twò lwen, mèkredi oubyen jedi, nou prale Wanament. Mèkredi oubyen jedi, nou prale Wanament pou n al relanse mobilizasyon an. E pral gon manifestasyon istorik ki pral fèt. Men lendi maten nap nan vil Kap Ayisyen e tout rès peyi an ke Plato Santral, NIH, ni Ba Plato, nou pa pale de Mibalè, yo tout yap leve kanpe. Pèp Ayisyen tande byen, Gonayiv pap chome, Senmak pap chome e 4 kwen peyi an yo konsyan depi Ariel Henry rete, depi bak yo remonte sou nou. Pa gen spò kon pèp ayisyen. Pa gen spò kon pèp ayisyen. Mwen menm, nou wè kalite presyon m ap pran? Nou wè kalite presyon m ap pran? Lè m ta pral devan anbasad la, se lanati k mete m deyò. Se lanati k mete m deyò. Pase menm gaz la wè ki tiye jounalis lan, se li yo ban nou. Se yon gaz yo ba moun Nap perd la gè wi. Yo itilizel sou nou Moïse Jean Charles avek res moun ki t avem yo malgre tou malgre tou malgre tou chak swa yo voye drone lakay mwen malgre tou machine tout jounen ap kanpe nan zòn lakay nou nou pa nou pa fè bak poukisa m pa fè bak paskem konnen si Moïse Jean Charles kanpe Pap gen Haiti anko. Yap fout fin ak nou tout. Yap fin avek nou tout. Ekoute. Ekoute. Moun ki fe bay. Moun ki pale pwen bay kad yo. Depi nou e se anbilans ki te pase. Depi nou e se machann ki pote. Machin ki pote manje. ki sot nan pwovens ap pote manje nan vil yo kite yo pase depi nou wè se ti machann kite yo pase depi nou wè se moun ki malad ki pral lopital kite yo pase depi nou wè se medsen kite yo pase apre sa m pap di rès la sèl bagay Nou wè krim kap fèt anndan peyi an tande byen jounalis yo nou wè krim yo kap fèt anndan peyi an se krim deta krim kap fèt yo se krim deta polisye yo m konn anpil nan twa ka nan nou se moun se ye map mande nou toujou veye ki polisye kap fè krim pou nou. M ap mande nou toujou veye ki polisye gouvènman kontakte k ap fè krim. Lè gouvènman an tonbe, pou ban nou non sou moun sa yo. Mèsi sòlda yo. Mèsi, mèsi. Baz 47 se yon pakèt jèn, yon pakèt jèn ki di yo pa pran zam paske se.